Se pa bèl li bèl sèlman li gou tou. Bonjou bonswa mes amour kòman nou ye kòman nou ye m espere nou anfòm Vibe kitchen ki antre lakay ou pou yon lòt ti videyo nap di mèsi a chak grenn moun ki toujou abòne ki toujou like e ki toujou pataje videyo nou yo si w poko fè sa al fè sa kounya ann ale nan videyo a. Mes amour jodi a mwen pote yon ti krèp pou nou, ki byen fasil, byen rapid pou nou fè. Nou kapab fè ti kòb sa le maten mes amours. Ok? Se byen fasil. Ki sa nap bezwen pou nou fè ti krèp sa mes amours? Nap pran yon po blendè, nou kapab, pou moun ki pa gen blendè yo, oubyen ki pa vle itilize blendè, nou kapab mete li nan yon bòl, ok? Yon bòl ki yon jan laj pou nou kapab byen brase l. Nap ajoute yon grenn ze, apre sa nap ajoute yon kiyè lwil. Lwil ke nou konn fè manje a mes amours, se li menm ke nou ap mete. Apre sa, n ap mete 3 euh, ka tas farin. Nou wè ki tas ke mwen itilize a. Mwen pa itilize gwo tas. Mwen itilize ti tas, ok. Apre sa, nou mete yon ti kal sèl. Nou wè m pa mete tout sèl la mes amours, paske mwen vle euh, gou sale sikre a. Nou gentan konnen. Kou sali sikre a mwen renmen l anpil. M ap ajoute 3 ti kiyè sik. Ou menm ou pa fòseman pou ajoute tout kiyè sik, ti kiyè sik sa ok. Ou kapab ajoute youn sèlman oubyen ou pa ajoute ditou si w pa renmen gou sale sikre a. Apre sa mèzamou n ap mete demi tas lèt. La a kamera m nan t ap souke. M frape kamera Ok Apre sa n ap mete 2 kiyè bè Kiyè nou konn manje a mes amour e bè nou konn mete nan manje a ok Apre sa nou pral blende li byen rapid La a nou gentan blende l mes amour La a mes amour m ap montre nou kòman likid la ye ok Kijan nou wè Nou pa Nou li pa ni twò près ni twò dlo ok nap pran yon ti kastròl epi nap ouvè fou nou tou piti pa ouvèl twò fò epi mes amour nap mete krèp nou ladanl ok nap vire kastròl la pou li kapab byen elaji nan tout kastròl la nèt la nou kapab wè sa mes amour nap kite li kuit apre sa mes amour nap vire li nou pral wè kijan ke mwen pral fè li mes amour. Euh, mwen te di sa tou dènyeman la nan videyo m nan, m pa konnen ki sa ki pase, e moun yo vreman vreman vreman pa like videyo yo, yo pa e pataje videyo yo, mwen pa konnen si se resèt yo pa yo pa renmen, reponn kesyon sa nan kòmantè la si ke ou pa renmen resèt yo. ki fè w pa pataje, ki fè w pa like, fè m konnen pou mwen menm pou m ka pote lòt ti 2 resèt pou nou. Ok mes amours. Lè ke mwen fin vire l lan mes amours, mwen wè li fin kwit, mwen etire li. La a mwen rajoute yon ti lwil mes amours, nou pral mete ze nou fri. Ou ka pa fè ze a janw vle pa fòseman pou mete piman dous ou menm tou si w renmen piman dous mete siw renmen zonyon mete si w renmen pèsi mete mete sa w vle nan ze a mes amours ok lè ze a kòmanse fri nap ajoute krèp la sou li ok mes amours lè ke nou fin ajoute krèp la sou li nap kite ze a Fri toujou apresa nap vire li. La a mwen vire li mes amours anndan kep la nou pral mete sa ke nou vle. Mwen menm pa egzanp mwen mete leti, tomat avek fwomaj mousarel la. Men ou menm ou te ka mete sa ke ou vle. Ou te ka mete vyann rache, ou te ka mete janbon, ou te ka mete fwomaj, ou te ka mete... Ah, sa w vle ok. Se pa yon fòk pou mete menm bagay ansanm avèk mwen. Pa bliye krèp sa a se pou manje nan maten. Mwen plis manje l avèk salad ok. Mwen pa tèlman mete twòp bagay ki genyen twòp grès ladan l. M pa tèlman fè l dous tou. M fè l sale sikre paske m pa manje bagay twò dous le maten. Men sa pral depan de gou nou mèzamou. Fè l jan ke nou vle a. Lè m fin mete tout engredyan sa yo anndan mes amour kounya la na vire li li pa fasil pou nou double l ok li pa fasil pou nou double di tou na pran kiyè a na peze li e na la pede nou a a men ok an eseye fèl avèk men nou fò men nou pwòp mes amour ok lè nou fin vire l nan bò sa na tounen l nan lòt bò a mes amour byen fasil byen rapid. Pid. Si w rive nan pati sa mes amours ou poko like video a pouki w pataje video a kisa w ap tann like video a pataje video a pou w kapab ankouraje vibe kizin ok ooh lala lala lala se pa bèl li bèl sèlman li gou tou mes amours mwen te akonpanye krèp la avèk leti tomat ok pa bliye se nan maten epi Avèk yon ti chokola. Byen gou, byen près mezanmi. M'pap ba nou manti nou te byen manje mes amours. Mwen espere ke ou te renmen ti video a, pa bliye kite yon like, pataje video a epi kite yon ti kòmantè pou nou. Se te Vay Kizin ki te nan kizin nan, n'ap tounen avèk yon lòt ti video pou ou.